Salut tout moun koman nou ye non pa mwen se Elda map di nou byenvini sou chanel mwen an ki se Elda Delva so anvan m komanse se toujou an plezi pou mwen pou mwen salye nou pou mwen mande nou koman nou ye eske nou anfòm Pou mwen menm mwen anfòm mwen swete nou anfòm tou. Map di mèsi anpil avèk fanatik mwen yo kap sipòte mwen mèsi anpil mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi anpil guys m pa gen mo poum te ka remèsye nou chanèl la monetize m pa gen mo poum te ka remèsye nou guys waw m pa k kriye non guys m pa vle kriye so ya mèsi anpil guys mèsi pou sipò nou jodi la mwen te achte yon bagay Sou Amazon hahaa guys gen bagay gen bagay nan kay lan gen bagay nan kay lan guys gen bagay nan kay lan so yes yes yes si w ta renmen konn ki bagay gade video an gade video an so m pa konnen tou non m pa konn sa li so nap debouche l ansanm ok.

Sa yon tripot? Sa konn di la? Eske se sa m panse an? Eske se sa m panse an? Eske se sa m panse an li ye? Oh my God! Sa m panse l ye an? Genlè se sa m panse l ye an? Sa sa ye an?

Oh my goodness guys Oh my goodness Waw So li vini avèk sa Tout sa se bagay ke li vini avè li Sa se lòt valiz ke li vini avè li Waw

Yeah. Yes. Oh my goodness. Li fè chalè. Oh my goodness. Sa vini avèk uh, memory card la. Sa se valiz la. Bagay yo anpil guys. Bagay yo anpil. So ban mwen ranje sa. Oh my goodness. M telman kontan guys.

Sa son ti liv. Sa se yon yon plug pou chaje. Oh my goodness. Oh my God. Oh my god, oh my god, I'm so happy. Sa sa e la? Sa se yon ti kòd, sa se, um, sa se chaje, bagay chaje an. Sa se batri. Wow. Oh my god. M te telman vle kamera sa guys oh my god. Oh my god thank you thank you god mèsi bondye mèsi mèsi mèsi mèsi waw mwen ba tèt mwen yon sipriz oh my goodness se yon kamera ke mwen te vle gen depi lontan sa guys kounya la mwen resi achte kamera sa. Li resi vini. Oh my goodness I'm so proud of myself mwen te telman vle kamera sa guys waw m pa ka tann pou m te ka eseye li pou mwen te ka komanse poste video pou nou waw sa se oh oh gen bagay gen bagay guys pral gen bagay waw sa se kamera li vin avek yon pil bagay guys waw waw waw. M telman kontan m kontan anpil guys m kontan m kontan m pa kontan oh my god guys map metel nan po anko m kontan anpil guys m kontan m paka tann poum te ka ouvè li poum te ka bagay li poum wè komanl fonksyone waw m kontan anpil anpil anpil wi m kontan m kontan m kontan so yeah. Ah, sa se tripod, sa se bagay ke li vin avèl ankò. Waw, waw, waw, waw. Sa se, oh, sa strong anpil wi. Epi tou yo, lòt yo vann chè, oh my God. Sa tèlman strong. Lè m ap filme, waw, sa bon anpil wi guys. Oh my God. Oh. Heyy sa bon anpil guys sa bon anpil si ou bezwen bon bagay fò pa pè depanse oh my god kamera sa m t achte li nan 600 konbyen wi plis m peye asirans pou li wi guys waw waw waw waw fò pa pè depanse guys fò pa pè depanse waw mwen achte sa m fè tèt mwen plezi m tèlman kontan m kontan anpil waw. M kontan guys, m kontan anpil anpil guys. So yes, yes guys, se la ke video an rete. Mèsi pou sipò nou, pa bliye abone avè chanèl la, envite fanmi, envite zanmi pou te ka fè sa pou mwen. Mwen renmen nou anpil. Bye!